Ke Bondye beni nou tout kap tandem kap gadem nan emisyon sa m ta renmen zanmim yo ou kanpe tout sa wap fè kounya la pou ou tande pou ou gade pou ou fè anpil atansyon nan temwanyaj sa m pral montrew kounya nan ti moman m pral tounen avèw ankò. Nom pam se Fernando mwen gen 39 anne map viv nan eta pevi. Mwen rive nan legliz ak diznèf, ventan, mwen konnen lafwa, m batize nan dlo, m delivre lavi m a Bondye, m kòmanse obeyi pawòl Bondye, kòmanse bay ladin, m kòmanse aji lafwa m, fè tout bagay ki dwat, yon moun ki sakrifye, epi m te kòmanse obeyi tout bagay, tout bagay, epi m te kòmanse wè rezilta nan lavi mwen. Mwen marye, mwen resevwa yon maryaj ki bon anpil, yon fanmi, mwen pa gen okenn rèv pou mwen gen yon fanmi konsa, men mwen te resevwa sou lotèl Bondye, tout sa ki bon pase nan lavi mwen. Men malerezman, madanm pa m nan te kòmanse deviye nan chemen, vire tèt li. vini kont mwen m tap pale avèl men li pat vini tande sa m tap di pou li yon fanm ki bèl anpil ki bon anpil te kòmanse fè tout sa ki mal te visye nou tap chache prezans Bondye li vire tèt li anpil li jiska te ale nan kay bòkò li te ale nan kay bòkò lage lavil nan kay bòkò li te al nan simityè fè sa ki mal pou lespri baka sak te pase Li te fè yon krim epi polis te arete li. Li te kòmanse fè bagay ki li pa t fè avan. Li kòmanse fime dwòg, itilize kokayin epi pou soutni viz li. Li te koumanse vann dwòg, li te vin yon moun malad anpil, li te viv 24 tè di tan ak rankin nan kè l, li t ap fè an kolè. Gen kèk fwa k m te al nan prizon e mwen te wè l kòm yon moun fou, yon moun mès. Kòm yon moun k'ap pase grangou, epi li te pale avè m ki doktè te pale avè l, li pa ka viv plis pase dezan. Anmenmtan, pitit mwen ak onzan te di konsa, Tout bagay sa yo ap pase akòz manman mwen. Epi yon jou, lè m tande madanm mwen mande m Pou separe pou divosye mwen revolte pitit mwen koupe kò li nan kay madanm nan prizon epi mwen menm tap fè travay Bondye mwen di se pa jis mwen kwè nan yon Bondye ki vivan yon Bondye ki kreye tout bagay. Li map fè travay Bondye e la vin konsa? Non. Te antre yon revòlt anndan kè mwen akòz enjistis sa. Mwen te konnen ke sou lotèl Bondye m ka jwenn solisyon. Epi kisa m te fè? M te ale ak tout fòs kè mwen sou lotèl Bondye. Paske m konnen lotèl Bondye pa ka febli. Mwen kenbe envelòp pa mwen e mwen di konsa, Bondye va onore mwen. Mwen di Bondye va onore mwen, m te kòmanse ajoute, touche kòb, touche lajan, epi tout sa m te touche, mwen te fè yon sakrifis, m mete tout bagay sa yo sou lotèl Bondye, e mwen kwè sakrifis mwen te rive nan syèl, aksyon mwen te fè Bondye vire je sou mwen, mwen di avè l, Bondye, ou se Kreyatè, ou se Bondye gran, ou se Bondye vivan, ou gen kondisyon pou w onore mwen. Gade sa m ap fè a la, si mwen pa sèvi w dwat, pa fè m anyen, men, si m ap fè tout bagay dwat devan ou, chanje sitiyasyon sa a, paske se pa jis, se pa jis, ou pwomèt Chanje lavi moun epi yon bagay te pase nan prizon. Madanm mwen pa t sonje li t ap sèvi Bondye men nan yon moman li vire je li sou Bondye li di konsa, si ou fè m soti nan sitiyasyon sa, m pral sèvi ou. Epi li komanse patisipe nan sèvis pastè t ap fè anndan prizon, li libete, li batize nan dlo anndan prizon. Epi jodi a li se yon fanm konplètman diferan. Epi tan t ap pase, li soti prizon, li te koumanse yon lavi nèf deyò prizon. Jodi a, gras a Dye nou ansanm ankò, li gen. travay li gen yon komès lavi nou transfome konpletman nou viv byen gras a Dye maryaj nou byen gras a Dye e pitit mwen ki tap vle tiye tèt li jodi a li lib konpletman lib yon pitit ki sevi Bondye resi pa bateman sentespri nou 3 viv byen E fè travay Bondye ansanm. Lè nou fè tout bagay pou nou rive sou lotèl Bondye a, Bondye vire je li sou nou. Epi, Bondye, jodi a, ap chache moun ki gen dispozisyon pou fè plezi. Ofrann, sakrifis m te fè. sou lotèl Bondye, se pou ou pran atansyon li sou mwen, men te di konsa, Bondye, mwen la nan depandans ou, men te konsa. Inik moun kapab fè jistis nan lavi mwen se pa lèzòm, men pat kapab ak pwòp tèt mwen, men lè Bondye an te nan ka mwen, gade, Tout bagay fini jodia mwen byen mwen gen sante madanm mwen gen sante tout bagay fini li resevwa gerizon espirityèl gerizon nan kòl li se yon fanm diferan nou gen yon fanmi diferan tout bagay diferan Bondye li mèvèye.
Zanmi m yo, m ap pale yo sa a kè kontan nan sa Bondye te fè nan lavi Moussa a. Kè m kontan paske mwen konnen, mwen kwè ak tout fòs kè mwen Bondye ka fè nan lavi ou menm jan li te fè nan lavi moun nan temwanyaje sa a. Dakò? Pran aje lafwa ou e Bondye pral fè anpil nan lavi ou tou. Ke Bondye beni nou tout. N a wè.